al kit fè ke mezi sa yo pa pran l ankò. Men kounya, katèl ki gen nan tèt li Hilaire Fedner Admirable lan, mesye sa yo fè yon spot, yo soti yon sikilè k di ke y ap reklame mil senk san goud nan men chofè kamyon ak chofè trelè e pou yo fè asenisman. Nan di asenisman, donk son bagay ki ta sipoze nan kad yon pwojè fòmèl. E nap di tèt nou, eske ministè enteryè konnen ap pran kòb sa, e kòman yo pral fè kòb sa travay nan transparans. Eske kòb sa ap itilize la bon esyan, se kestyon fondamantal la. Donk, men prewokipasyon moun yo se Marine Express ki kenbe nan gòj komin Tigwav nan kesyon sikilasyon. Mekensy, rezon k fè ke Marine Express kapab detwi Tigwav m ta di su le plan enfrastrikti m ta di su le plan anviwònmantal se paske otorite yo e yo asijeti devan pouvwa Marine Express kounye a n ap eseye poze kesyon kisa k fè otorite yo vin piti konsa kisa k fè otorite yo pwostène konsa
donk sela souzantan ke E marine express bay otorite yo kòb epi livre komin nan. Yo fè pewòl, yo fè pewòl pou yo. On chofè kamyon kounya lèl kanpe on kote ou pa ka dil deplase. Non non, pa gen otorite Tigwav ki ka oze di on chofè kamyon deplase. Non si w di l deplase kounya ki kote w ap di l prale. E E gon, m te tande yon konfrè ki t ap di k chofè kamyon yo ap mande kisa yo fè avèk 1500 goud la. Kisa yo fè a lajan y ap pran nan men yo a. Y ap pran nan men yo a.
Donk, kesyon sa a, se pa sèlman chofè yo pou ta poze l. E tout sitwayen. Se la kominote nan tout konpatiman l ki ta dwa poze kesyon sou kòb sa a e kisa y ap fè avè l. E eske efektivman lajan sa yap reklame a lap ka fè asenisman? Non e pa pou fè anesenisman David. Donk men se sa yo di.
Non mwen avè w konn sa k asenisman. Donk se se se egzakteman sa yo di. Kennse si nou ta vle fon w kout pye nan aktyalite a o nivo nasyonal nap tounen nap tounen sou kesyon e e marine express lan. E nou wè nan komin alò nan depateman sidès e swit avèk masak ki te fèt nan Segen mwen wè direksyon. polis lan, Polis Nasyonal Dayiti soti yon nòt kote ke yo fè konnen yo rekipere komisarya Segen alòske komisarya a esandye. Non, yo pa rekipere l. Bon non, mwen map di w sa yo di nan nòt lan. Ah wi, paske bandi yo pat ret ladann. Yo pat ret ladann. Yo rekipere l, e mentnan, e pnh la gen baz li ki tabli nan Segen, nan depateman Sidès. Alò, se bandi ki te Kenskòf yo? Wi, wi, yo annik fè travès la, yo ale. Donk, sa yo se vrèman fòlklò k ap fèt, pliske lè gang yo te fin. Anvayi popilasyon an nan Segen, yo pat rete, yo fin fè sa yap fè a, apre sa yo. Wi, se ton, se ton bandi yo ta arete yo te vin chèche. Apre sa yo, yo fin ensandye komisarya a, yo boule de materyèl ki te, ki a la dispozisyon polisye yo nan komisarya Segen an. Epi y ale yo menm. Donk par la swit yo ale. Donk kesyon e. Kesyon Nou rekipere komisarya se gen an, sa se fòlklò se pwotex. E de 2010, de 2019 ki a jodi a la, sètadi nan setan bandi yo moute an tout pwisans yo ye la, Paske yo komanse depi sou Jovenel. Bandi yo ap pran pwisans, y ap pran estansyon. Pou yo vin devni sa yo ye la. Depi lè a, bandi yo poko janm pran yon zòn pou lapolis repran zòn nan nan men yo. Non, sa poko janm fèt. Sa poko fèt. M pa konnen, patnè a te moute nan. Normil Rameau, li te di o mwen l ap ouvè yon wout nasyonal nimewo 2. Ramil Namou, Ramil. Normil Rameau. Normil Rameau fè tout tan l yon sèl wout pa janm ouvè. Vladimir Paraison monte, bon mwen m plis wè Vladimir Paraison e nan 2 entèvansyon l te fè, m plis wè se yon komedyen. Se yon ti komik. M pa menm pran n pou komedyen non, m pran n pou yon komik. Ou pa konnen, lontan lè w konn ap gad fim ti komik, m plis wè Vadimir Paraison kòm yon Kòm yon ti komik, paske youn nan bagay ki fè Vladimir Paraison vin pi komik, se paske l di w yo retire Jakadè paske tout kredi a pou Jakadè. A sa e bagay komik nèt mesye. A bagay komik nèt. Ebyen, lè, pa egzanp, lè Brezil ap jwe, Ronaldo ap fè gòl, Yo retire Ronaldo paske se li moun ap aplodi? Moun aplodi pou li? Non, yo aplodi jwè kap byen jwe. Ou menm ou pap byen jwe, yo pap aplodi w. M panse sa li, li, li.
Wè, teyat sa. Teyat sa li de move. Teyat sa. Li de trè move.
Alò, alò teyat sa pèdire anndan enstitisyon polisyè la. Teyat sa li pèdire se paske e chak nèg ki vin nan tèt polis la. Alò banm salye Walter Dorvil kap swiv Pledwaye Patriyòt nan moman. Wè nap salye Manbo Fifi kap swiv e kap swiv Pledwaye Patriyòt. Alò teyat sa li osi dire e nan aktyalite a se paske chak nèg ki vin nan tèt polis lan Li genyen on fèy de wout. E fèy de wout lan li pa gen anyen pou l wè avèk bon fonksyonman enstitisyon an. Donk se de nèg gen de bagay yo di yo piga yo pase out de yo. Se de nèg yo bay on iltimatòm, yo di e ke gen de, gen kote nou ap toujou fè sanblan nap, nap, nap anvayi yo. Men ale pou ke reyèlman nou mete lòd la non. Ou kapab wè sa a mèt repriz. Lè ke gen de entèvansyon polisyè kal fèt nan de zòn, lè wap gade fason e m ka di entèvansyon sa yo ap vanse, ou gen nan tèt ou, yo a de dwa pou yo ta rezoud pwoblèm nan. Par la swit wap tande gon apèl ki fèt, yo di e polisye ki te sou chan de batay yo rebouse chemen. Se sa, se sa e ke l ye. E lè Normil Rameau. te di o mwen la pou von wout lan. Mwen menm m te wè deklarasyon sa kòm yon feblès e deklarasyon sa te montre m ke m pa gen twòp espwa sou sa. Si yon nèg vini nan tèt yon enstitisyon ki gen difikilte pou l bay rezilta eskonte, Ou pa ka vin di m pou ou mo a pou von wout. Ou pa gen pou vin di m sa. Depi w ap di m sa, m twouve ke la a, ou gon pwoblèm. E pwoblèm ke w genyen an, ou tou ekspoze pwoblèm nan. Donk, e se sa, ou vin tonbe sou, sou, sou Vladimir Paraison. Efektivman, ou sot mansyone sa la a. Ou sot pale de yon nèg k ap fè. Se pa menm on komedyen paske on nèg ki son on nèg ki son komedyen son nèg kap fè art. Non te konn gad je si vre mwen te. E ya donk men sa ou wè se on nèg ki ki ki fouvwaye son nèg ki ki totalman plonje dan la foste paske deklarasyon lal fè nan medya. Fason l pale yo, ou wè s on nèg ou pa t dwe kite nan tèt polis la ankò. Men kòm nou menm, nou pa moun ki pou vin di men kiyès pou yo mete ak kiyès pou yo pa mete, paske nou pa teknisyen nan kesyon sekirite. Men lè n ap gade deklarasyon sa avèk tout fay ki genyen nan entèvansyon lapolis la ap fè nan diferant vil oubyen nan diferan depateman, nou twouve ke nou bezwen yon bon teknisyen nan tèt lapolis la. Nou bezwen yon bon teknisyen nan tèt lapolis la. Ou konn sa k bèl la?
Pou igmo yo, pou squat yo ale. nan depatman Sidès. E bato yo pran yo pase ti gob.
Grav wi. E nan bato wi yo pase. Bagay sa. Pase si yo pral rekipere.
Se bagay sa se. Nèg yo di ale yo pral rekipere. Son gwo teyat li ye. Yo pral rekipere segen. Men, yo pase nan bato, yo tou pwofite pase lè yo rive Fonfab yo bay kèk moun kèk baton tou. Ay lè nèg yo rive Fonfab y antre tout pèp la anba baton. Ou pa konprann sa m di w la? Ah ok, Fonfab. Wi yo te pase, lè yo rive Fonfab yo kale popilasyon an wi. Yo kale moun wi. Popilasyon te bra balanse.
Wi yo kale l byen kale. Pou y ale rekipere Sege ki nan men bandi, pandansetan yo menm pou y ale se bato pou yo pran. Wap wè pou premye minis la al dan le sud e bato l pran. Grav wi.
A vle di son bagay ki son se non se non teyat de movè gou wi nou ye la. Alò mwen mknn si janm sa m wè kap desine devan m la kòm reyalite mwen twouve ke alò nou toujou di l nan pledwaye a wi leta son leta yo kaptire son leta yo pran e se pa yon leta yo pran non anbyans de bon anfan son leta yo pran pa la fòs. Lè yo kap nan tout peyi yo kaptire leta, se popilasyon an, nan kad on endinyasyon kolektiv, ki di tèt yo, yap fè on feso konvèjan, tout sektè, tout fòs viv nasyon sa a, ap paktize pou ke al pran leta. E lè yo pran leta, yo defini on fòmil vyab pou yo remete peyi sa a kanpe. Men kounye an knsi, si nap eseye gade, Kiyès ki pou ta al pran leta? Se ta pèp la. Leta pou pèp la. Men, gon bagay, gon bagay ke w te di pandan jounen an, e pandan n t ap pale, pou nèg yo kapab konfiske libète pèp la, pou yo ka konfiske souverènte popilè lan, yo enstale gang yo. Wi, yo enstale gang yo. Nèg yo vini avèk la wot kriminalite, gang yo byen okipe, tout sa. M pral di w yon bagay. Donk se la a, anfèt, pèp, popilasyon pa ka, depi, depi sou masak Lasalin, Ou vin gon popilasyon ki plonje dan la pè. Dan la pè. Moun yo pa ka soti an mas pou y al. Men sa k pase?
Masak Lasalin se te 2019. Egzakteman.
Men sa k vin pase David. Peyi lòk an 2019. Pandan peyi lòk la, opozisyon an, nou konnen tout nèg ki te nan opozisyon an, nèg yo kreye G-pep. Nèg yo peye kreye G-pep. Ebyen, Gouvèneman Jovenel Moïse li menm, piske twaka moun ki te òganize peyi lòk la se te nan geto yo yo te soti, se te nan katye popilè yo, nou sonje te gen yon bagay konsa ki te kòmanse mare rèd Tigwav, se gras avèk komisè Eliot Pierre Paul, Pierre Eliot Paul ki te kraze bagay sa a ki te gen Tigwav, patikilyèman.